Men, men, tout sa ke fè ba, mank de fè bagay ka fè w, lè w pa fè bagay ki jan w ka fè w. Se sa k fè, fè bagay. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien Se zanmi nou Sash Bonita, Sashou Ok guys, jodi a m vin avèk yon bèl ti video pou nou guys Nou pral pale de sujet tabou So mete chèz ou, mete ti chèz ba ou Epi, ann pale, ok? Guys, video ke m pral pote pou nou jodi a Son sujet tabou de Ki, ki sa, ki, tout, ki sa fè bagay ka fè w Manque de fè bagay ka fè w. Lè w pa fè bagay ki sa l ka fè w. Ok? Ok guys. Premyèman video sa li pa pou ti moun sou se yon ti moun rale kò w. Ok? An nou tounen sou video a guys. Guys. Mo fè sèks, fè bagay son bagay ki sakre. Se sak fè, avan kem kòmanse nan video a, bagay sa li son bèl bagay, li vrèman sakre. Se sak fè konn a kiyès ke nap fèl. Paske son on bagay ke ou konekte ou avèk moun ke wap fèl la. Ok? Se sak fè, yo toujou di, li ka pote bon chans, konsa tou li ka pote malè. Li ka fè ou ap domine, konsa tou li ka desann ou. Paske bagay sa guys. Konn a kiyès ke w ap fè l. Paske a moun ke w ap fè l la, ou gentan konekte ansanm avè l. Ou gentan konekte w avèk moun sa. Ok guys. Kisa ki lè w pa fè bagay, ki sa l ka fè w? Premyeman guys, lè w pa fè bagay, li fristre so, li fè w gen strès. Fè bagay, pa fè bagay ba w strès tou guys. Pafwa w gen dwa strese la, ou fin fè yon bon ti bagay la, yon bon ti bagay la, epi strès la, strès la ale! So guys, nou ka panse se ranse map ranse se bagay serye. Fè bagay li, fè bagay redwi stress lakay ou. Sa vle di ou sipoze fè bagay. Bondye kreye l, se pou fè l. Ok? Dezyèm bagay ankò, manke fè bagay ka fè w, li ka ba ou tèt fè mal. Gen anpil moun ou konn gen, ou konn panse tèt, ou gen tèt fè mal ou ka panse ou anemi, ou fè tansyon, ou gen lòt, ou gen lòt pwoblèm. No! Se yon bagay ke w pa vè. Se bagay yo pa fè wi. Unikman wal fè bagay. Lap pase. Pafwa tou gason yo pou gason yo. Gason yo vin demantim la. Gason yo konn an ereksyon. Nou konnen. Kom gen gen mdi video sa pa pou ti moun. Map ouvè kom. Map nan ereksyon. Map pale franse. Pafwa neg la konn bande li anvi fè bagay. Puiske madanm li pa la pou l fè l, li vin tèlman konsantre twòp, sa konn ba li anba ti vant fè mal. Gason yo si nou, si m manti m vin demanti m la. E sa koz tou, li pa bon pou, li pa bon pou mesye yo, li pa, li vrèman pa bon pou mesye yo. Nou menm medam yo li konn fèm sa tou. Nou menm medam yo li konn fè sa tou. Mezanmi yo oh papa papa oh papa pa fini papa pa fini tèt mwen. Nou menm medam yo li konn li ka fè sa tou li ka fè w sa tou lè w pa lè w fin gentan anvi ou anvi fè sa ou gentan swente epi moun ou ta di ok on egzanp pa egzanp fè vi ou ta kòmanse sou sa epi ou fin sou sa moun nan fin mete w sou sa epi moun nan di w nonp li ka ba w sa li ka ba ou l tou. T manke fè bagay guys li ka fè w nève fasil e sak fè gen anpil moun granmoun yo guys lè yo antre nan laj yo pa nan ti bagay sa yo ankò ou wè yo gen ou wè yo gen ti nè ou wè nenpòt bagay yo bagay yo sou nenpòt bagay chèche konnen sak fè sa e pa okenn chèche konnen nou gentan konnen se manke fè bagay ki fè sa paske li fè w nève fasil. Li ka fò tou, manke fè bagay fè w manke konsantre w. Ou ka mank de konsantras, ou pa ka konsantre de sa ke w ap fè. Guys, fè bagay, li, li, e sa fè doktè, doktè konn voye moun al fè bagay. Paske dok, paske fè bagay li, li bon pou sèvo w. Li, li fè sèvo w a travay byen. Li fè w gen yon bèl jounen. Gon bagay ke mwen t ap li, li di. Granm bone pandan ma anvan ma ou al travay sou bezwen ma ou pas on bel jounen balon bagay anvan la le bon breakfast sa pa rete re sil annik ou vèti ou vèti pou devan gaz ou bay nèg lal nap nap banm nouvel nèg la pas on bel jounen travay gaz. Guys, nou ka panse ranse map ranse, se bagay serye. Yeah guys, se janm tap di nou. Li ka san, ou ka santi fatig, ou santi ou pa byen, ou santi ou... Pafwa gen dwa santi ou pa byen, se... Se bagay ke ou pa fè. Guys, unikman ke, pafwa m konn santi m... Hey! Epi mwen monte sou ti tel bagay mwen guys. M santi m byen, m santi m... Ou wè, m santi m anfòm, m santi m alèz. So guys, se jan m di nou, se la ke m mete fè. Ansanm avèk ti video a, make sure guys nou pataje video a. E pa bliye guys, fè bagay. Fè, fè, fè bagay. Fè, fè, fè bagay. Ok guys, bye! N ap wè pou lòt pwochen video. Bye!